Gen yon pwovèb ayisyen ki di, sa w pare pou bèlmè w, se manman w li rive. Dèfwa, ou konn panse fè yon moun mal, ou konn panse fè yon bagay pou detui l, lè ke ou gade, se pwòp tèt pa w w ap detui san rann kont. Ebyen sa map diw la, se yon istwa ki vrè. Se yon bagay ki pase tout bon. Mwen pral eksplikew apre poz la. Salut mes amours Bondye beni nou kòman nou ye nou anfòm se avèk anpil plezi poun antre lakay ou pou nou vini remèsye ou pou ou menm ki te pran tan ou ki te gade dènye video ke nou te lage a nou te vrèman santi nou kontan jan ke ou te vide an foul sou video a e ou te pataje video a e nap di ou menm ki poko gade video sa ki poko abòne avèk chanèl la nap mandew al fè sa kounya la ou pap regrèt e jodia nou pote yon nouvèl video pou ou ki trè bèl ki trè zentèresan ou pap regrèt nap mandew pran tout tan ou pou gade tout videyo wa. E an pasan nap diw ke samdi kap 28 si Dye ve nap pote yon lòt nouvèl videyo pou ou ki se yon sipriz ke ou pat panse ke wap vrèman renmenl wap kontan ke Bondye beni. Yon aprèmidi, yon peyizan deside al vizite jaden l, l al gade kòman jaden ap pwofite. Nan moman an, li gen yon bon zanmi l ki vin ap pase bò jaden an, epi zanmi an salye l. Epi zanmi an antre, yo kòmanse ap konvèse, y ap pale, y ap fè echanj pawòl. Epi l ap di, Ou pa wè kòman bèt yo derefize kite jaden an grandi? E tout jounen m ap pale yo pou yo mare bèt yo, yo pa janm koute m. E vwala, nan moman an vin genyen twa kabrit ki vin ap vini. E zanmi an di, O, men sa w apèn ap esplike m nan vrèman wi, gade men twa kabrit ap vini. Kite yo vini, kite yo antre. Depi yo antre, pou koupe tèt toule twa. Epi nòmalman, mèt jaden an ap kite kabrit yo antre vrèman pou y al koupe tèt kabrit yo. Epi lè yo vin antre, yo sènen kabrit yo, yo koupe tèt toulètwa kabrit yo. Epi nan moman an, zanmi an vin vire pou l ale, mèt jaden an di konsa, Pran youn nan tèt kabrit sa yo non, w a fè yon bouyon. Epi zanmi an vrèman, li kontan, li pran tèt kabrit la, li pral fè bouyon tèt kabrit. Li pran tèt kabrit la lap kontanple l, li wè kòman l pral bwè yon bouyon tèt kabrit, lap gade tèt kabrit la avèk yon kontantman, kòman li anvi bwè bouyon an, li vrèman kontan. Epi lè l gade tèt kabrit la, lap gade l, lap gade l, lap gade l, epi tèt kabrit la pap, li sot tonbe nan men misye. E mèt jaden an di, o, sa w genyen? Li pa ko janm ka pale. Li di, sa w genyen? Di m sa w genyen non. Li poko janm ka pale. Reponn ke l reponn, li di, wou, gad yon tranchman! Gad yon doulè! Kounye a, mèt jaden an di, men, se fanm ki konn gen tranche. Di m sa w genyen? Li poko janm vle di, paske l tèlman sezi sa k rive l la. Lè l vin resi ouvri bouch li, l pale, li di, se twa kabrit yo, se pou mwen yo ye, se kabrit pa m menm ou tiye. Ebyen! Ki sa ke m vle di w? Ki istwa m vle eksplike w menm lè gen moun ki pral di ke yo pa kwè nan istwa a, se yon istwa envante l ye, men se yon bagay ki vrè, se yon bagay ki reyèl ke m ap eksplike a. Ebyen, men sa k pase. Mwen konnen istwa sa ke nou sot eksplike la, gen moun ki pral fè lojik, ki pral di ke kòman fè yon mèt kabrit tiye pwòp kabrit pa l? san ke l pa rann kont. Ebyen sa ke m ap di w, istwa lan se yon istwa ki vrè ke l ye, se yon reyalite ke l ye. An n pran egzanp yon miwa ke ou pwojte yon limyè sou li, epi limyè lan vin rebondi sou ou. Ebyen, anpil fwa ou konn panse fè yon moun mal, tann pyèj pou li, tann poud pou li, Bondye fè Sa kew tann pou li a se fanmiw kel rive se madanm ou se pitit ou li rive oubyen ou menm kel rive esak fè nap diw pa janm bat pou rezoud yon pwoblèm pa yon pwoblèm lè ke ou rezoud yon pwoblèm pa yon pwoblèm li vin ba ou 2 pwoblèm lèn pran egzanp 2 mesye yo mèt jaden an li menm li te gen pwoblèm pal men zanmi an pat gen oken pwoblèm. Ebyen zanmi an vin bay konsèy pou y tiye kabrit yo, epoutan kabrit yo se te pou zanmi an yo ye, ebyen zanmi an vin gen pwoblèm pa l, mèt jaden an vin gen pwoblèm pa l. Sa vin ba ou 2 pwoblèm, pwoblèm mèt jaden an, pwoblèm mèt kabrit la, vin ba ou pwoblèm pa pwoblèm, ba ou 2 pwoblèm. Ebyen n ap di ou ke lè ke ou gen yon pwoblèm avèk yon moun, pa chèche rezoud pwoblèm nan pa pwoblèm, chèche yon solisyon, paske mèt kabrit la se pa sèlman tiye kabrit la ki te la kòm solisyon. Li te ka pran kabrit la li kenbe l, li rele mèt kabrit yo vin pran yo, li fè yo peye jaden an ke kabrit la gate a. Ou wè sa ke m ap di w la? E sa k fè n ap di w, lè ke ou gen yon pwoblèm avèk yon moun, chèche yon lòt mwayen pou rezoud pwoblèm nan. Epi n ap di mèsi ak tout mèzami nou yo ki te pran tan, ki te pran swen, ki te gade videyo a. N ap di w ke Bondye beni ou E ke Bondye gade w, ke Bondye pwoteje w, nap travay an konsekans pou ou, nap pote yon bèl videyo pou ou ki se samdi 28 si Bondye vle. Babay a la pwochèn ke Bondye beni.